Hola bonswa kòman nou ye se mwen menm Janik mwen retounen ankò avèk yon lòt videyo pou nou oh avan m kòmanse pale avè nou fòm di nou nou wè mwen retounen avèk seyans egzèsis la mwen fè spò a nou wè Li mache pou mwen nou wè mwen wè li mache pou mwen m te pran pwa moman pase yo m te pran pwa nan tout vant lan nan pati sa yo men moman sa m kòmanse bese Li mache pou mwen. Li enpòtan pou nou fè egzèsis nou, fè ti spò nou. Mwen te di nou sa deja, li trè trè trè enpòtan. Li bon anpil. Moman sa m santi m lejè, nou wè li? Mwen santi m lejè moman sa. Li enpòtan ou fè ti egzèsis ou, fè ti souri. Fè kè w kontan menm si m konnen l pa fasil. Bon mwen yo li yon ti jan difisil anpil pou nou tout souvan se move nouvèl n ap pran men fòk nou fè yon efò se pa chak jou pou nou leve pou nou fache. Pou kè nou sere, pou vizaj nou byen mare nou. Gen jou fò w leve, ou fin fè, ou fin priye, aprè ou fin priye, ou fè ti seyans egzèsis ou, ou fè ti spò ou, aprè sa ou pran yon douch, ou fè ti abiman w byen sexy, byen nice. Epi pou relax ou, Paske w konnen. Lavi a kout, la vie est trop courte humm on vit qu'une seule fwa, nou gon sèl vi, nou oblije pwofite ti tan, fòk nou pwofite ti tan nap pase a, viv ti vi nou jan nou kapab pase nou pa konnen, souri chak jou w leve souri, toujou eseye fè kè w kontan, pase w pa konnen. Enjoy jou ou wè a, mwen menm m toujou m toujou fè kèm kontan menm si m konnen l pa fasil, m konnen l pa fasil men m toujou ap chèche yon bagay, m toujou ap chèche souri, m toujou ap bay tèt mwen ti blag nou konprann pase m konnen lavi a kout, jou ou wè a se li k konte. Moman ou wè a, se li menm ki konte. Pa konte sou yon moun k ap pote souri nan kè w, k ap pote lajwa nan kè w. Defwa w konn ap viv avèk yon moun li pa menm konn souri menm. Pa konte de yon zanmi k ap vin fè w souri. Non, ou menm ki konn tèt ou, ou konn sa w renmen. Ou konn sa w vle, ou konn sa k fè w byen. Bon mwen menm m konn tèlman bay tèt mwen blag. Ou, m souri toutotan m kapab. M souri bay lavi. Menm si gen moman li konn on ti jan difisil, li konn men se tout moun, se pou tout moun. Donk ou pa ka rete nan chagren sèlman. Gen jou fò fò rilaks ou. Gen jou fò fè ti danse, Humm mwen menm ti gason m nan tout tan lko m konn rete konsa map map chante ki chante map chante chante legliz wi map chante epi li souri wi se fason m chante a wi sa vle di m toujou chèche yon fason pou gen yon ti blag ki sòti nan sa epi pou l souri sitou l pa gen lòt timoun pou l jwe souvan pase kote m rete a mwen Bon m pa gen vwazinaj wi men chak moun rete nan lakou pa ou konprann li pa tèlman gen timoun pou l jwe si l pa al lekòl pa gen aktivite tèlman nan moman pou l al lekòl aprè sa legliz sèlman akoz maladi a nou tout oblije pran dè mezi. De tanzantan m fè l fè ti ri. M konn ap chante a n nan kay la m ap mache. Li gade m epi li souri. Wi se konsa lavi nou pa ka menm si nou konn estrès yo la move nouvèl move moman yo yo la men nou pa ka rete fè tout vi nou pou n ap strese. Ou menm si w non fraye ou byen yon mennaj yon fiyanse pa tann se moun sa sèlman kap vin fè w souri non ou konn tèt ou ou konn sa w vle fè tèt ou souri lè moun nan wè w ou bay tèt ou plezi li menm tou li li ap vin kwè se menm jan avè w epi lap di non men m paka pran jwa moun sa m paka rete l souri non pa kite pèsòn moun entimide w rete w souri Fè sa w gen pou fè. Ou gen pou fè ti abiman w byen sexy. Menm jan avèk mwen fè ti egzèsis ou wè. Depi w sexy ou gentan santi kòm ou sexy. Ou santi w bèl. Ou fè anpil efò pou w fè ti kò w bèl. Pa fè tèt ou bèl pou moun. Pa fè sa w ap fè a pou moun. Kèlkeswa se yon travay, yon komès, yon metye w ap aprann sa l ye a. Pa fè l pou moun. Premyèman fè l pou ou menm. Fè l pou w fè tèt ou plezi. Epi aprè, lòt moun ap vin renmen l. Y ap vin renmen wè w jan w ye a. Y ap suiv ou. Men pa viv pou moun. Pa di m pral fè sa pou entèl wè pou non. A, ban m abiye pou m fè mari m plezi. Ban m penyen tèt mwen. Ban m, ban m mete wòb long sa paske se sa mari m renmen. Non, nan semèn nan w ka mete l yon fwa, de fwa. Fè mari a plezi men aprè rès jou yo fè tèt ou plezi. Se pou viv pou ou tou. Viv pou tèt ou. Fè tèt ou plezi tou. Oh se sa li ye mes amours. Hey oh jodi a nou wè manyen a cheve natirèl oh sa poko genyen nan depi m koupe cheve yo cheve yo gentan pouse wi cheve natirèl mwen fè bèl ti chou nou wè oh humm jodi a nou wè menm linèt m mete linèt sa son linèt mwen renmen anpil hehehehe mwen pat ka pa mete ti linèt la paske se abiman sa m t anvi pran jodi a mwen santi se pou m te sexy. Sexy nou wè sexy oh oh m gentan m gentan pèdi ti pwa nan pati sa yo m renmen nou wè ooh m renmen lèm pèdi pwa konsa m santi m lejè m fè ti abiman mwen byen sexy ah fè menm jan ansanm avèk mwen ou menm ki lakay ou fè menm jan ansanm avèk mwen. Toujou fè ti egzèsis ou. Mwen m fèl tou pat gou di nou. Mal sou plas m fèl. Mwen lakay mwen m fèl. M pa vle rate seyans sa yo menm. Li kenbe w an bòn sante. Li ede sante a anpil. Anpil anpil anpil. Mwen di mèsi a nou tout ki abòne a chanèl la, nou tout ki ede mwen, ki like, ki kòmante. E ou menm ki poko, m ap tann ou, ou menm ki ap gade m ki poko pase sou chanèl la, pase like, kòmante, abòne, pataje ansanm ak fanmi ou, zanmi ou. Map tann nou, gen plas pou nou tout, map tann nou tout. Se ti video sa m te gen pou pou nou jodi a pou m te fè yon ti pale ansanm avèk nou. Se zanmi nou Janik. M renmen nou anpil. Tchao, bizou.